Waww la polis yo ap fè travay yo an nou bat bravo pou la polis ebyen la polis bale ouze e seme rekolte nan baz 400 mawozo on dirè ke baz 400 mawozo pa 400 mawozo ankò li ka 395 li ka 399 paske gen anpil bandi ki tonbe nan baz 400 mawozo e la polis mete la pat e arete anpil nan baz 400 mawozo. Ebyen nap di bonjou bonswa tout moun tout fanatik lakay news TV yo byenvni sou chanèl paw la ki se lakay news TV mèsi pou tout abòne fidèl nou yo e mèsi pou sila kap ki toujou gade videyo nou yo pa bliye nan espas kòmantè a kite yon kòmantè pou nou se nan fason sa ou kapab ede nou pataje videyo nou yo pou plis enfòmasyon. Ebyen guys nou pral ba ou tout detay epi nou pral fè ou gade video kòman ke la polis ap bale ouze e seme rekolte nan baz 400 mawozo kòm nou konnen baz 400 mawozo se yon baz ki bay anpil pwoblèm nan nan domèn nan se yon kote ki vrèman ki vrèman bay pwoblèm ou konprann se yon gwoup ki vrèman bay pwoblèm Ebyen la polis e pa janm sispann siveye ou konprann e m santi nan moman la la polis ap siveye baz 400 mawozo de prè e de lwen ebyen guys se sak fè nap pran yon ti tan pou nou bat bravo pou la polis malgre tout sa kap pase nan peyi dayiti la polis yo yo riske vi yo yo pa sispann e kontwole baz 400 mawozo. Menm ke yo pa ka fin kontwole yo nèt, nou panse au fur et à mesure la police ap arive e elimine anpil nan baz kat san mawozo. Donk mezanmi, mesdames et messieurs, nou genyen de lôt kote, kote ke yo te depote Moïse Jean Charles. Mezanmi pèp ayisyen pap janm sispann pran desepsyon donk lè nap tande koze sila lè nap swiv bagay la atravè lèzond atravè entènèt donk sa vrèman fè nou tris anpil anpil donk mwen menm daprè mwen menm mwen konsidere sa kòm yon desepsyon nou konprann. Mwen konsidere sa kòm yon desepsyon paske Moïse Jean Charles li menm li te gen viza yo koupe viza ou konprann yo koupe viza e imajine nou mezanmi e yon sitwayen tankou Jean Charles Moïse Moïse Jean Charles yon sitwayen tankou Moïse Jean Charles e li arive ale etazini sou viza epi pou yo depote Moïse Jean Charles parmi le person ki te ale parmi le person ki te ale a pye Donk mezanmi sa a ankò se yon bagay ki mande anpil refleksyon ou konprann, se yon bagay ki mande anpil refleksyon an e tandi ke e Moïse Jean Charles li menm li se te yon sitwayen ki te poze kandida a la prezidans byen ke li menm li pa ta rive prezidan men li te poze kandida a la prezidans so m panse nou menm e kite reyaksyon pa nou an nan espas kòmantè pou nou di n kisa nou panse de sa k pase a e kòman kòman leta ayisyen ta sipoze konsevwa sa sa ki rive e Moïse Jean Charles la paske se pa yon bèl jès ou konprann se pa yon bèl jès sa vle di e tout nouvèl tout peyi ap wè paske e Jean Charles Moïse se te yon ansyen senatè nou konprann se te yon ansyen senatè nou konprann. Sa vle di bagay lan ti jan konplike pou nou. Donk nou pap pale anpil, nou pral lese ou avèk videyo a pou kapab tande tout sa kap pase nan peyi a. Donk ou a e map di nou ankò ou a kite kòmantè paw lan nan espas kòmantè a pou di ke eske yo ta sipoze e fè Moïse Jean Charles gwo aksyon sa.